Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye mwen espere ke nou anfòm Elfonel TV salye tout moun ki deja abòne avèk chanèl la e li remèsye tout moun osi ki pral abòne avèk chanèl la Nou gen mesye opozisyon yo ki nan yon konferans nan dèlma 64 nan biwo Youri Latortue pou planifye yon dènye mobilizasyon sou jan konjonkti peyi a ap mache. E mesye sa yo di batay la kòmanse e batay la ap kontinye jiskaske yo jwenn yon rezilta. Ann gade videyo a. Mèsi tout moun. Dezir de popilasyon sa a ki vle viv on lòt jan. Sa vle di ke batay la l ap pousuiv e tout moun konnen pèp ki nan batay pa janm pèdi batay. Sepandan, olye ke Prezidan Jovenel a lòt akolit li yo konprann lit popilasyon pou ke Jovenel prezante demisyon n, li mete sou pye tren represyon an. E pou l ka fè represyon sa a, pou l ka touye moun sou barikad yo, li fè apèl a USGPN, ki se yon inite sekirite jeneral palè ki pa ta sipoze kite perimèt palè a nan kad travay li. Li fè apèl a lame kolonèl Lesaj la. N ap di Lesaj ou pa saj. Paske nan sa w antre a, ou te nan lame deja, ou konnen ki sa l ap pote. Lame ki la a, li pa gen oken kad legal. Li pa gen okenn lwa ki regile l, paske règleman jenero l la pa an aplikasyon ankò. Paske l te di, tout ofisye, tout manm de lame è manm de lapolis. Jodi a gon lwa sou lapolis. Depi lwa sa a parèt, règleman jenero sa a tonbe. An ki kalite w ap mete moun sa yo deyò avèk CNE, avèk swat team pou al retire barikad? Jodi a n ap di inite espesyal yo, se pa wòl yo sa. Ni swat team. ni lòt inite yo. Sèl inite k responsab sa a se metyen dlòd la. E si se lòt inite yo vini, n ap note yo, n ap note non responsab yo e yo tout y ap gen pou parèt devan lajistis pou tout moun ki tonbe yo. Moun ki tonbe sou barikad nan Pòtoprens maten an gen 1 mò Gonayiv avèk 5 moun ki blese ke pouvwa a ki voye tire sou manifestasyon nan Gonayiv e yo di a la tèt de moun sa yo ki tap tire a se Polda jisteman ke pouvwa a itilize Polda ki tire sou moun yo.

nan inite espesyal yo solda ofisye ki nan lame yo fè atansyon pa kite jovenel antrene nou nan sa li menm li deja tonbe jovenel deja ale. Jodi a, sa l ap fè yo, si nou menm nou vle antre ladan l, sè ke nou chwazi menm kote avè l. E n ap di polisye yo, ki gen menm revandikasyon avèk pèp la, si Jovenel te vle, depi lè Senatè Beauplan, mwen menm mwen te nan Sena a, nou te di deja gen kòb ki pou amelyore kondisyon polis yo. E nou wè sa Jovenel fè ak kòb sa yo. Li pran 3 pwen 5 milyon dola li mete nan elikoptè prive l. Li pran 1 pwen 5 milyon dola l mete nan mèsenè pou pwoteje l. Kòb sa a sèlman t ap ogmante kòb lapolis, t ap pèmèt li jwenn yon meyè lojman lè l deplase e egalman t ap pèmèt li jwenn frè l lè yo ba l pwomosyon. Donk Jovenel paka itilize nou paske kòb ki te pou nou li itilize yo pou byennèt pèsonèl li. E se poutèt sa Altènativ la toujou lanse yon apèl a polisye yo pou n di ke li pa twò ta. Pran responsablite nou paske chak jou nou menm n ap note. N ap note inite k ap fè dezòd, n ap note polisye k ap fè dezòd, komisè k ap fè dezòd, pase plim nou se devan lajistis ke l pral abouti. E se poutèt sa nou di, ankò yon fwa, yèswa, nèg yo fè l Pòtoprens tounen yon chan batay. Polisye k te patisipe ladan l yo, yè GPN, lame, n ap di nou atansyon. Pèp la pap kite nou asasine yo. Pèp la ap defann tèt li. Men nou menm, nou di nou, il nè pa two ta. Pa swiv wout sa a, paske lè Jovenel pwale, li pa ka al avè nou. E pawòl la, gen 12 milyon moun nan peyi a, 12 milyon pa ka kite peyi a. Se yon sèl moun ki ka kite, se Jovenel. Pèp ayisyen pa ka kite l. Donk polisye yo, pran responsablite nou, kanpe bò kot popilasyon an, paske nou gen menm revandikasyon.

Mwen panse ke Senatè Beauplan ki sot an vwayaj pwal bay repons sou sa. Sepandan map di w, lit la se pèp la ki pou mennen l epi nap wè apre tout moun swiv popilasyon.
Mèsi anpil. Senatè Beauplan pral ba nou yon kont randu, yon ti rapò sou vwayaj li te fè Washington avèk Senatè Cassy, ansyen Senatè Dera avèk Majistra Rony Colin. Li pral ba nou rapò a par la suite. Nou vle, nan non tout gwoup ki siyen Altènativ Tèt Ansanm nan, yon lòt fwa ankò felisite laprès ayisyèn, laprès an jeneral, ki prezan nan konferans de près sa a, k ap kontinye akonpaye pèp ayisyen an nan batay l ap mennen pou chanje kondisyon lavi l. Jodi a, mwen kapab ba nou yon enfòmasyon ki kapital, se ke Komisyon Fasilitasyon pou Pasasyon Pouvwa Altènativ Tèt Ansanm nan te mete kanpe a, li deja fini premyè faz travay li a. Premyè faz travay Komisyon Fasilitasyon an, se te gade. Ki 3 jij nan Cour de Cassation y ap genyen pou yo vin pwopoze nou menm ki siyen altènativ la e se pami 3 jij sa yo nou pral chwazi ansanm avèk tout gwoup de baz Tout gwoup ki enplike nan batay la ansanm avèk nou. Se pami 3 jij sa yo nou pral chwazi kiyès ki pou vin prezidan. Alò, komisyon an di li deja fini premyè faz travay la e dan lè zè ki vyèn yo pral prezante ba nou yon lis de 3 jij e nan 3 jij sa yo ansanm avèk pèp la, Ansanm avèk tout moun ki nan batay, n ap chwazi kiyès ladan yo k ap vin prezidan pwovizwa a pandan peryòd tranzisyon an. Nou tou mande pèp la, otomatikman ansanm avèk pèp la, pou fin chwazi ki moun nan twa jij sa yo n ap mete prezidan. Nou tou mande pèp la sa pou l prepare l pou l aklame moun sa a Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Paske jisteman, kriz politik ki gen la a, se yon kriz ayisyèn, se nou menm ki pou chèche solisyon an. Lè premyè etap sa a fini, komisyon an deja kòmanse travay pou yo gade ki pèsonalite ki pral jwe wòl premye minis. Yo pral kòmanse travay! Pou yo gade ki panye de pèsonalite, ki ansanm de pèsonalite, de sitwayen, sitwayèn k ap viv nan peyi Dayiti, k ap viv nan dyaspora a, nou pral chwazi ansanm avèk tout popilasyon an ki pou fè pati de gouvènman tranzisyon an, ki pou okipe tout pòs ki enpòtan nan gouvènman tranzisyon an. Paske jan nou di l deja, tranzisyon sa a, Il faut que sa swa la dernière transition. Nou pap janm al nan transition ankò, fòk transition sa a fèt byen. Se pa yon transition pou politisyen vin banboche, se pa yon transition pou biznisman vin banboche, se pa yon transition pou moun vin regle zafè pa yo, se yon transition pou nou.

Pou tèt ansanm nan te lanse. Nou tout nou konstate peyi a lòk, peyi a barikade, peyi a mobilize Nan tout peyi a, nan tout depatman, menm nan seksyon kominal yo, pèp la mobilize. Premye minis defakto oubyen demisyonè pale, Jean Michel Lapin. Minis enteryè demisyonè pale. Minis jistis pale. Pawòl moun sa yo pa vo yon kout pete nan peyi Dayiti. Malgre yo pale, pèp la pa okipe yo. Pèp la kanpe sou barikad li. Dayè, lè yo pale, se lè a pèp la ogmante barikad li pi wo. Definitivman. Je le redis encore une fois, menm si m respekte tout moun kap tande m la, pawòl moun sa yo pa vo kout peka ankò nan peyi Dayiti. Sa vle di, yo pa gen otorite moral, ils n'ont plus de credibilité, ils sont rejetés par le peuple. E batay sa ap kontinye. Demen, samdi 2 novanm nan, se fineray Néhémi Joseph nan Mirbalè. Jounalis yo asasinen pou konviksyon politik li, paske l tap fè des analyses ki pa ale nan sans pouvwa. Nou pral akonpaye fanmi an, gen yon grann delegasyon altènativ la k ap monte Mirbalè, e antretan, barikad yo ap rete nan lari a tout kote, pèp la ap rete mobilize. Dimanch, ap genyen yon gwo jounen mobilizasyon nan tout peyi a, dakò, jan nou te anonse l deja. Lendi 4 novanm, se pral yon jounen de dèy nasyonal, e depi katrè di maten, Peyi a bloke tout kote, barikad yo ap monte 17 wotè. Madi 5 novanm, se pral operasyon mete lòd nan dezòd. Pèp la ap kòmanse sezi kle machin ofisyèl, sezi kle machin ki nan men direktè jeneral, e pèp la pap kraze yo, n ap remèt yo nan komisarya a, paske pèp la vote yo, moun sa yo pa gen otorite, yo pa reprezante pèp la ankò, yo pa gen dwa kontinye ap itilize byen leta. E mèkredi.

Ti zanmi nan dyaspora ki kwè jodi an n t ap gen rankont Nouyòk epi Miyami, nou pa gen chans rete pou rankont sa yo paske sa k ap fèt sou teren an entèpele nou. Senatè Youri ap rele, Senatè Rika ap rele, Andre Michel ap rele e nou wè ke mwen deplase m te dwe rantre lakay mwen, yo di m laprès ap tann fòk nou vin di kisa k ap fèt. Se responsablite sa nou bay tèt. Menm jan pèp la bay tèt li responsablite pou l kanpe dèyè barikad li. 1945, lemond kwen fò yo te mete yo ansanm pou anpeche gè kontinye ravaje mond lan. Jodi a lemond mete yo.

Le mond mete yo ansanm jodi a pou nou konbat leta fayi. Paske yon leta ki fayi son leta ki ap gen dè efè nefas sou vwazen l yo. Jodi a sitiyasyon de prekarite peyi ap viv mennan l gen dè konsekans pou la Repiblik Dominikèn, li gen konsekans pou Chili. Paske pitit nou yo pa ka viv an Ayiti, oubyen yo travèse fwontyè oubyen yo pran avyon ale nan lòt peyi. Donk. Chak fwa yon leta fayi, yon leta fayi, se yon leta ki pa gen kapasite pou ke li akite l de responsablite politik, responsablite ekonomik ke l genyen anvè pèp li. Yon leta fayi, se yon leta ki pa gen kontwòl teritwa l, se yon leta ki pa ka sekirize pèp. E se nan sitiyasyon sa a nou ye jodi a, yè nou t ap pale de opozisyon, nou pase stad opozisyon an, bagay la vin yon bagay peyi, Paske nou fas a yon leta ki pa ka pran responsabilite, ki pa ka sekirize, e peyi a vin konstate chak jou bagay la ap plis anpire, e popilasyon an deside chak sektè separeman pran lari pou fè valwa pwendvi yo. Jodi a nou menm, piske nou pap viv an vaz klo, nou gen responsabilite pou n kominike avèk zanmi ke nou gen nan entènasyonal la. Tou kòm lè gon pwoblèm, jan nou sot di pwoblèm jeneral yo, yo pale ak tout moun. Sa fè gen fowòm entènasyonal yo, gen fowòm entèpalemantè yo, gen fowòm pou minis afè etranjè yo. Gen anpil zanmi ki toujou voye de siyal pozitif ban nou, men nou menm nou fè nou le devwa chak jou o non de altènativ lan pou n deplase pou n al pale ak yo, dèfwa pou al remèsye yo e anpil fwa se pou al dokimante yo davantaj sou sa k ap pase an Ayiti. Nou fè Washington deja. E nou sonje dènye fwa n te soti Washington, rankont te fèt avèk tout Black Caucus, gen dè aktè ameriken ki te la. Nou te rankontre avèk anpil palmantè ki pa nan Black Caucus, paske se siyal pozitif ki te soti nan Washington. Te gen 104 palmantè ameriken ki te di non. Yo pa dakò ak sa kap fèt nan peyi an non, yo pa dakò pou yo masakre moun Lasalin, Kafoufèy, Tokyo non, yo pa dakò pou pèp la pa jwenn jistis pou Petro Karibe. Nou te konsyan ke moun sa yo ki te inisye kesyon sa, Andy Levine e Barbara Lee, fò nou tal wè yo e te pèmèt ke nou te jwenn lòt zanmi pou n pale ak yo pou te kapab gonfle bann sa. Nou fini fè Washington, nou retounen an Ayiti, tout ekip ki la, Senatè Nènèl pa sou tab la, Rony Colin pa sou tab la, Senatè Dera pa sou tab la, nou fon pelerinaj atravè tout misyon diplomatik ki akredite an Ayiti yo, pou n al pale pli pre ak yo. Bondye eske yo pa konprann sa kap pase eske yo pa li jounal yo pa gade televizyon yo pa tande radyo si yo pa tande radyo pa li jounal yo pa gade televizyon ebyen nou vin pale ak yo nou vin di yo men egzatteman sa kap pase e chak fwa nap kite misyon diplomatik sa yo nou kite de dokiman ekri. Gen dokiman ekri ki di klèman men sa k ap pase, men sa nou repwoche Leta santral la e men sa nou swete ki fèt pou sòti peyi a nan sa ke l ye. Nan premye tan, nou sonje pèp la t ap pran lari pou ke l ap mande jistis pou Petwokaribe. Li pot kò nan Jovenel ale. Moun yo te trè prudan nan di Jovengle ale. Finalman, lè moun yo konstate Jovenel la se le mal absolu, se li ki veritab iritan an. Toutotan Jovenel la, jan Andre Michel abitye di l, nou p ap jwenn jistis sa yo. E moun ki masakre yo pap jwenn jistis, pèp la oblije pran lari pou di fòk Jovenel ale. Gen de sektè Youri ki te trè rezève, paske yo tap fè apèl a kesyon konstitisyon, fò manda respekte. Jodi an lè leta rive nan nivo ke leta fayi nan tout nivo, ke se koripsyon, koripsyon an vin règ la, lontan se te eksepsyon an, kesyon ensekirite an vin règ la an Ayiti, on dirè ke yon zòn ki pa gen ensekirite, se li ki fè eksepsyon a règ la, fòk.